Mwen espere wap enjoy mizik sa ansanm avèk nou. Mwen vrèman kontan non pam se Isaac Nord. Nap koute m depi Repiblik Dominikèn. Donk ou menm ki lakay ou pa pèdi tan ou ka prete atansyon avèk nou paske Moman sa se yon moman ki vrèman itil, ki vrèman amizan. Wa imajine ou pase tout yon ane, ou fè 24, ou rive 24 desanm nan yon ane, sètadi ou rete 7 jou pou ke ane sa fini. Donk, èske se pa gras Bondye ki fè sa? Eske se pa fave Bondye ki fè sa? Eske se paske w soti nan gran fanmi ki fè ou pa mouri? Eske se paske ou se yon moun ki vrèman, vrèman byen travay? Se yon moun ki gen anpil diplome, yon moun ki vrèman mennen yon vi ki sen, ki fè Bondye pèmèt ou wè yon nou, ki pral pèmèt ou wè yon nouvo ane, ki pral pèmèt ou wè yon nouvèl an, yon nouvèl ane? Donk se pa anyen ke ou fè pou sa se jis gras Bondye ki fè sa. Yes! Come on, eske ou pap enjoy moman sa ansanm avèk mwen? Non pa nou se Isaac Nord wap koute nou depi República Dominicana, kelkeswa kote ou ye nan mond lan. Nou salye ou trè fò. Wap su yon emisyon trè spesyal jodi a. Donk nou kwè ke emisyon sa li fèt jisteman pou kapab raple w ke se yon gras, kapab raple w ke wap pase yon, ou gen pou wè yon nouvèl ane. Konbyen moun ki deja pase pa la mort? Konbyen moun deja bandi tire yo yo mouri pa aksidan? Men ou menm ou deja ou gade ou wè 24 desanm. Ou deja wè 11 mwa e 24 jou nan mwa desanm lan. E ou gen pou wè tout desanm nan dan le non de Jezi. Se pa anyen ou fè pou sa, se jis lespri Bondye, se jis favè Bondye ki fè w sa. Èske ou ka leve men w pou w di alelouya? Èske ou ka di mèsi Senyè? Paske se pa anyen ou fè pou sa. Nan peyi nou kounye a la gen anpil ekspedisyon k ap fèt. Nan peyi nou la gen anpil konplo k ap fèt. Men dan le non de Jezi ke tout am fòje kontre twa se zam seron san zefè. Se zam nou tatindron Pwen. Dan le non pwisan de Jezi. Enjoy enjoy enjoy this moment with Tasha Cobbs Menm si w pa gen lajan piga ou tiye tèt ou Pa di jodi a 24 desanm ou pa ka achte yon byè ou pa ka enjoy ou ou pa ka relax ou avèk zanmi w Piga ou kite ahan mom komnikati sa la. Piga ou kite tradisyon fè ou fè sa ou pa ta dwe fè. 24 desanm ap pase. Tout sa ou ap anvi fè yo ap ka toujou fè yo. Piga ou tiye tèt ou. Gan pil moun ki vle suiside tèt yo. Paske yo di konsa yo pral pase yap pase yon 24 desanm san yon peso san yon goud. Mezanmi m jodia mwen vin diw ke piga ou fè mal. Piga ou suicide tèt ou. Konte sou Bondye. Piga ou konte sou zanmi.

By your spirit God Sa di se pa fòs se pa pwisans men se pa lespri w Bondye. Ke Bondye kapab beni w se te zanmi w Isaac Nord. Wap tande nou depi República Dominicaine. Ou ka swiv nou sou Facebook, sou Instagram, YouTube. N ap re-rankontre w pou yon lòt pou yon lòt okazyon. Bondye beni w, mwen renmen w anpil. Pa bliye deja ou ou dwe wè 2022. Dan le non pwisan de Jezi w ap wè 2022. Bondye avèk ou.